Edisyon Bouche en Santé sou Haïti Connecté samdi 8 jiyè 2017 Èske li nòmal pou moun pèdi dan nan bouch yo lè yo antre nan laj? Zanmi, èske w sonje zafè plak mwen toujou pale w la? E ke li enpòtan pou gen kontwòl sou plak la, sinon se plak la k ap gen kontwòl sou ou wi. Si ou kite plak la gen kontwòl sou ou, se dan nan bouch ou k ap peye pou kase a. Men avan n ale pi lwen a leson jodi an, se toujou yon privilèj pou mwen di alo a tout zanmi nan kat kwen peyi Dayiti e patou, se Doktè Lenlen. Mwen te sonje w anpil semèn pase a. e mwen pa t ka tann pou m retounen semèn sa a pou nou kontinye ak leson jodi a. Mwen kontan w ap tande edisyon sa a jodi a. Tanpri, m ap mande w yon yon sèvis. Si w ta gen nenpòt kesyon, voye yo sou rezo a e adrese kesyon ou yo a Doktè Lenlen. E m kwè. map vini ak repons pou ou. Mwen salye tout moun nan tout depatman yo nan peyi Dayiti. Men osi mwen salye tout Ayisyen kap viv lòt bò dlo ki branche nan Antiy yo, ki o Kanada, an Frans, o Zetazini etc. Mwen pwofite salye la famiy Isbeck. Sa a se fanmi sa a, fanmi sa a ki New Orlean. Ernst ki Louisiane, Ralph, Magalie, Aby, Jéhu kòman nou ye guys I love you Kòm toujou salitasyon an m lanse l tou a tout kòlèg mwen yo ki nan kò medikal la nan kò dantè an an Ayiti, o Meksik, o Zetazini Ankò sijè nou jodi an Èske li nòmal pou moun pèdi dan nan bouch yo? lè yo antre nan laj. Dirèkteman m ap di non. Li pa nòmal pou laj lakoz ou pèdi dan nan bouch ou. Toudabò, dan yo byen chita nan zo machwè yo, anplis de sa, yo gen yon seri de estrikti ki ede yo chita. fèm ki ba yo sekirite nan zo machwè yo. Ou panse laj la ta ka youn ki lakoz sekirite sa a pèdi epi dan yo ta an danje pou yo ta pèdi? A, Doktè Lene, e, Doktè Lene, tande, tande. Pou mwen, mwen dakò mwen menm. Lè. Moun kòmanse antre nan laj se vre wi, yo pa rete dan nan bouch yo non. Anpil granmoun mwen konnen se fo dan yo gen. Epi menm mwen menm kap pale avèw la a Dòk la, se tou pam map tann wi poum al rache dan, paske m gentan kite senkantèn dèyè. Augustin monchè, tenten, pi gwo bagay. ou dwe pè ki lakoz ou pèdi dan nan bouch ou se pa laj li rele se pa laj la jodi an nou pral peze sou sa yo rele prevansyon e nou pral pale de plak la nou rekonèt Laj la ka kontribye nan sa yo rele, laj la ka kontribye nan sa. Men, li pa dirèkteman lakoz ou pèdi dan nan bouch ou. Pa egzanp, lè moun nan antre nan laj, gen kèk fonksyon ki diminye lakay li, tankou eta mantal, eta psikolojik la. Wi, eta mantal moun nan, li ka chanje, eta psikolojik la. E fizikman gen enèji ki diminye e lòt pi gwo bagay se kapab maladi. Lè yon moun nan sitiyasyon sa a li ka diminye kapasite moun nan pou l egzèse yon bon ijyèn kòm sa dwa. Se sa k fè se plak la k ap toujou rete kòm nimewo 1 ki ka lakoz ou pèdi dan nan bouch ou lè w kòmanse antre nan laj oubyen lè w antre nan laj. Men, se pa laj lan dirèkteman. Laj la ka diminye sou enterè ou genyen tankou pou bwose dan, pou flòs, al ka dantis. Ou ka vin neglijan pou fè bagay sa yo. Men gwo zam nan se toujou plak la. Plak la nou te di se pa fo dan. Men kras ki rete kole sou dan an. lè w fin manje yon bagay, ou fin bwè yon bagay ki dous, plak la li gen mikwòb ladan l ki fè l tounen asid pou dekonpoze dan. Sa vle di, ki dekonpoze emay la. Emay la se pati blan ki nan bouch ou a w ap gade a. Dayè se li k reprezante dan an. Yo rele l emay. An nou wè pou 3. gwo pwoblèm plak lan ka lakoz. Premye pwoblèm nan, li ka lakoz kari dantè. Se sa yo rele dan pike a. Dezyèm pwoblèm nan, li ka lakoz jenjivit, ki se jansiv anfle a, jansiv senyen. E pa bliye, lè ou gen jenjivit, li pa atake. dan yo, li pa atake zo machwè a. E twazyèm pwoblèm plak la ka lakoz, se maladi sa a yo rele maladi pawodontal, yo rele l maladi jansiv tou, e. Yo rele l pyore. Se yon maladi ki afekte popilasyon sou tout latè. Li agresif anpil. E se pa menm jan avèk jenjivit lan. Li menm, li ka fè w pèdi dan nan bouch ou, li ka koz. zo ki kenbe zo machwè yo li ka lakoz zo sa yo pèdi donk lè zo machwè ki kenbe dan an pèdi li detwi l li fasil pou pèdi dan nan bouch ou se maladi sa menm nou pral etidye. nan pwochen leson an. Olye nou akize laj, n ap pito akize plak la, ki toujou rete kòm enmi nimewo 1. ki alabaz ou pèdi dan nan bouch ou menm lè ou antre nan laj. Se sa k fè, kòm konsèy m ta ba ou jodi a, m ap raple w, pa bliye sèl mwayen pou kontwole plak la se pou bwose dan yo 2 fwa pa jou, maten ak aswè, se pou sèvi ak fil dantè. aswè apre ou fin bwose dan yo, de manyè pou w netwaye fant dan yo ki anlè tankou anba jansiv la. Se pou al wè dantis omwen yon fwa pa lane. Mwen te vle revize baz sa a avè w jodi an, anvan nou antre nan leson pou semèn pwochèn nan, ki gen anpil enpòtans sou sante w an jeneral.